Wendy Donalidji sak fache anbake epi kote w anm ye la lè koun nan kanpe sou pay gwosè sak nan mitan janm li an dat fin pam nan 3 fwa la valè pi gwo so anbake.
Fòm al konn kiyès ki bòt kayou a. Yo te mèt di Mendel lave Madoki vòlò. Chinwa li ye. Chinwa gang tonnerr. Epi dan Eee, depi anlè nou pase. Gad yon gòl, gòl la fèt anlè, mesye. Ah, Balon an pa pase atè, non. Gòl la fèt anlè, anlè, anlè, anlè. Ou konn, ou konn, ou konn sa.
Ou konn sa videyo a manke? Pandan King nan kouche anlè a, li te dwe ap fè, te dwe gon panye pou l ap jwe boul anlè. Ou konprann? Tout moun ap jwe boul atè, King nan menm ap jwe boul danlè. Pandan n ap pale a la, gen anpil moun ki pa kontan tou wi. Oh yo pa kontan yo blokem mwen menm mpa rapez yo blokem pa konn poukisa mpa rapez mwen jis ap sipote king nan yo bloke Twitter m sispann diw pitit m paka fè anyen sou li yo te bloke Instagram nan yo bloke fe yo bloke tout paj yo Yo fistre, yo fistre. Sa ou pa vle yo a Eyla ou pran nan boul figi yo. Gad, gad kòman m sezi pitit. Chinwa geng tande pitit, ann ale. Hum. N ap pale konpè. Chinwa li ye tout ton! Chinwa konpa! Evita!
Ala moun yo enpav. Gade ki yon seri ayisyen enpav. Yo pa itil. Ki es ki Jeff komedyen an? M pa wè l, kote li? M tande rele Jeff komedyen an. Depi mal rele moun nou, nou panse nan zen n ap vin mete m pa, pa mete m nan zen ti moun, fè respè non. O o, m ap fon ti live pou chinwa. Lè fini e chinwa nou ye, nou pa kab met chinwa nan zen non, kote pwoblèm sòti? Chinwa paka ap mete chinwa nan zen. M pa wè Jeff komedyen an. Lè w se chinwa w paka ap pyeje chinwa parèy ou m pa konn m di nou sa m pa konn tande rap ayisyen. Mwen pa tande rap ayisyen. Premye rapè premye aprè m kite an Ayiti m te konn tande Masters, ete masters, m te konn tande masters, m te konn tande kendy, alò pwomosyon m nan rap. Moun sa yo lè m t Ayiti jèn ti fi ap grandi. Brothers Posse, Original, King Posse, tout ansyen yo. But lè m vin pati mwen detache avèk. Mwen detache avèk rap lan, m pat rete konekte avèk rap lan vrèman. Paske pa bliye m fè 12 an deyò, m pral gen 14 an deyò la. So, premye rapè m rekòmanse tande, yes, premye rapè ke mwen rekòmanse tande, se te Master Brand. Kounya la gon lè m te fè yon kòmantè, yo pale m de yon rapè, De ki rapeur yo te di? M pa sonje yo te di yon non moun nan live mwen. Epi m mande kiyès li ye. Kounye a tout, anpil moun te fache, yo di ke kòman m fè pa konnen tèl, kòman m fè pa mande kiyès li ye an. Kounye a la, m al nan fè rechèch, m al chache konnen rapè, paske m te twouve se yon mank dedikasyon l te ye pou mwen vrèman. Kòman fè rap peyi m pou m pa konnen yo? Yo pa ka di w sa, e pakèt moun k ap di yo pa t konn kiyès li ye. But mwen menm mwen se yon jan de fanm, lè m jwenn yon bagay ki bon pou mwen, m tou kole ladan l. E konsa m ye. Manje, rad. Tout bagay nèt mizik m tou kole ladann. M al tonbe sou Wendy aprè Master Brain m tou vin fanatik Wendy bon m pa janm tande lòt rapè. M pa janm tande lòt rapè. Lè m vin oh I'm being honest. Lè m vin pral fè lè m vin pral fè mizik rap m tounen ankò m al chache. Lè m rive m jwenn Fantom epi m di waw, m di damn m vin renmen Fantom paske m wè Fantom, Fantom oze anpil, m di waw, m vin tonbe sou Izolan e m al jwenn Toby e m al jwenn kòman lòt ti nèg sa rele ankò a, sa k te chante nan. Ah, son mou fason de pale mesye a. E pa mesye, jèn timoun yo ye. Mesye! Kòman lòt ti, ti, ti eleman sa rele ankò a? Sa k te chante nan um, Baky. Oh, m renmen Baky anpil tou. M renmen Baky anpil, but Baky son, Baky son lòt sòt de rap. Baky fon rap. On rap filozòf. Ou konprann? Baky fon rap filozòf. Mwen renmen Baky anpil. Anpil. E, e, e, e, e, e, kiyès ankò? M jwenn on pakèt lòt rapè ke mwen renmen. Men si gen rapè ki fèk ap vini les années sa tankou bout Kayou a, si ou wè m pa, m di m pa konn kiyès ou ye, se pa kòmsi pou m montre ke ou pa, kòmsi ou pa popilè, m pa vrèman focus sou rap se kòm si Wendy jis pran tèt mwen that's it m jis focus sou Wendy se pa kòm si mwen dil nan yon sans m pa konn kiyès ki bout kayou an non li gen dwa son gwo rapè men mwen poko fè konesans ansanm avèk li tanpri silvouplè so bout kayou m pral chèche konn kiyès li ye kounye an pou m kapab tandel men pou le moman la m pa konn kiyès li ye si son rapè li ye so wi mesye humm banm wè timoun kiyès nap rele ankò. Oh banm rele Doudoune. Doudoune ou gen anpil palabra sou YouTube la. M bezwen m bezwen pou m bezwen pou mwen bezwen pou um Doudoune. Doudoune, Doudoune. Doudoune. Dedeuse Doudoune.
Non fi sa pa jwe. Bon ki fi sa ou ka montre m figil si. Epa konsa l rele bout kayou. Oh Bob!
Bòt kay ou?
Bòt kay ou?
Bout kay I don't know. Konsal rele bout kay e sal dim bout kay ou? E pa bout kay ou dam nan sot I don't know m pa konn moun nan. Kay ou? Ok ann retire bout la. M pa konnen. Kay ou? Wendy anba live la anmweyy! Vòt Wendy! Kidnap live demen se demen. Wendy anba live la? Ki kote? Kot Wendy ye la? Wendy! Wendy! Yo di m Wendy anba live la. Tann mwen, tann mwen, tann mwen, tann mwen, tann mwen. Eske Wendy anba live la? Wendy! Eske Wendy anba live la vre? Eske Wendy anba le live? King nan cheri, m pa ka di w welcome back paske w di w pa t janm ale. So, mèsi pou bèl bout mizik sa a. Ou ta, m wè w sot pran sou, epi w vin chante pou nou.

King Wendy.
Doudou nou pa pran apel la. Antouka, m lage.

Branche king nan ap live. Branche demen swa king nan ap live ok. Tout moun. Si yo te mene kiyes ba ou kom ti bofis ou.

Kote pwoblèm soti? Ki pwoblèm? Pa pwob, sa pa pwoblèm. Si yo te mete l, Wendy ba li kòb ti bofis li. Mwen tou m tap renmen ti gason sa. M tap fè wi. Oh, m tap renmen l anpil. Si Donali G pat marye menm, yo te sa nèt. Alò ou stil marye ou menm. Yo di m ou te divòse, m pa janm konn sa.

Se Yves Jean Louis, Wendy, Donalidji. Se 3 Sa moun, vle di Wendy se bofis ou? 3 moun sa yo depi se fè avè yo ye, m pa- kèlkeswa moun li te ye a, al anba. Al anba. Yes, al anba. Mhm. Se 3 moun sa yo m renmen nan ma vi. Oui. Hey!
Chofè kanpe! Yo pap
Chofè kanpe!
Kisa map fè? Ekri sa, ekri sa kap fèt la pou mwen anba live la. Chofè kanpe!
Kisa, kisa, kisa, ki pwoblèm mwen genyen?
Kisa sa manman m di a fè m? Chofè kanpe!
Ekri sa, ekri l pou mwen anba live la. Chofè kanpe! Epi m fin pale sak kache. Mèsi bokou Stephanie Joseph. Mèsi anpil. Epi m fin pale sak fache anbake. Lè yo te konn ap fè timoun bwè lèt anba mouton, m pa konn si yo te konn met dyòl ou nan tete mouton. Mwen menm yo te met dyòl pa m anba tete mouton. Epi yo te met dyòl mwen anba gazèl bèf la. Chofè kanpe! Sa m ap fè, sa m ap fè, sa m ap fè. Ekri l pou mwen. Ekri l pou mwen anmwey!